Et oui la famille, coucou coucou, salut, vous allez bien? Donc euh, on se retrouve, c'est, j'en mwen toujou di, donc c'est que j'en konpon pa fèt plezi, que mwen retrouve m, je di an, avèk nou, m pote pou nou de bonn choz, kom toujou. Donc, euh, mwen di merci avèk tout moun ki abone sou chèn nan. Kanmenm se ya ankouraje. Donk mwen di mèsi. Mwen di mèsi a ou menm ki renmen videyo a, ki pataje videyo a. E ki soutni m nan sa m ap fè a paske sa pwouve m jan m toujou di l ke nou renmen sa e ke nou bezwen sa. Si nou pa t bezwen sa, nou pa t ap pèdi tan nou sou li. Donk, jodi a m vin pale nou de yon bagay ki rele relasyon toksik. Kijan pou fè konnen ou nan yon relasyon toksik, keseswa santimantalman o oubyen amikalman? Yon bagay ki toksik se yon bagay kòmsi ki pa fè byen, ki pa fè òganis ou byen. Donk m ap kòmanse pa sou le plan amikal, kòmsi lè ou zanmi avèk yon moun, tout sa, epi gen yon Genyen yon, kòm si m ta di, yon opòtinite kote ke moun nan li byen konnen men ki rèv ou te gen, men sa w ta, men sa w ta renmen, men sa w ta renmen, eksetera, men ki pwomosyon w ta renmen jwenn nan travay ou, men eksetera. Donk moun sa vi, vin jwenn aprè tan de lit, aprè tan de soufrans, ou vin rive nan pozisyon ke ou swete ye a, ou byen gen yon opòtinite ke Bondye fè w gras, ou jwenn li, donk se menm moun sa, se menm zanmi w sa, kòm si. ki tap sot nan bagay sa yo se menm zanmi sa kounya lè w fin nan pozisyon sa kounya li chwazi pou li anvyesè w swa ke li chwazi fè w dè zak ki malonèt fè konplo eksetera lè di se yon moun se yon zanmi kòmsi ki pa rejwi nan byen w donk sa se yon nan yon zanmitay ki toksik aprann rekonèt vrè zanmi w yon vrè zanmi w L ap planifye w ni nan bon tan, ni nan move tan. L ap souri avè w, l ap kriye avè w, l ap fè tout bagay avè w. Donk si w panse an w vrè zanmi, tou sa, an w vrè zanmi, l ap konnen ki sa w ka fè, ki sa w pa ka fè. Se pa di m di ke kòm si pou w fè tout moun konfyans, non, ditou pa. Il n'en est pas question. Donk, se kòmsi m ta di fè moun nan yon ti kal kredi. E moun nan tou, mete w nan pozisyon tou pou moun nan kapab fè w yon ti kal kredi. Sa se youn. Kounye a la, mwen pral pale w de yon relasyon santimantal ki toksik. Yon relasyon santimantal ki toksik, sa vle di se yon relasyon kote ke ou plis soufri ke ou santi w alèz nan relasyon an. Donk li pa konsa, li pa ta sipoze konsa ditou, ditou, ditou, men malerezman se konsa. Premye bagay ki pou fè w rekonèt ke ou nan yon, ou nan yon relasyon ki toksik, se ke premyèman moun nan pa p respekte w. Se vre ke pafwa lè w konn ap gade koup e vwazin, vwazin ou, eksetera, ou wè jan sa ye e ke ou menm ou ta renmen konsa,

denigre w nan sans ke kòmsi pa gen anyen ke ou fè ki bon e tou sa, li pa ankouraje w nan anyen kòmsi pa bliye ke lè ou nan avèk yon moun lè w renmen se gade nan menm direksyon se kouri aprè rèv fè pwojè ansanm tou sa men moun sa se kòmsi m ta di w li plis wè tèt li pou kò l ke li ta kapab. Komsi Edo ou menm tou nan yon pwojè tou sa esetera vis vèsa li valab tan ke pou fi tan ke pou jèn gason donk sa se dezyèm pwen ki pou fè ou rekonèt ke ou nan yon relasyon toksik pap gen premyèman m di konsa ke moun nan li pa respekte w dezyèmman moun nan toujou ap denigre w twazyèm bagay se ke moun nan li se yon veritab manipilatè.

vire w tounen w agoch e ou menm kòm si m ta di an tan ke yon gwo gaga li vire w agoch ou agoch li vire w adwat ou adwat donk se pa bon se pa bon donk ou menm jèn fi ou menm jèn gason ou ta konsa m swete ke ou fè yon vòlp de fas se sa k fè premye videyo m te fè sou ou premye videyo m te fè m te di ke il fò aprand a di non donk moun sa ou pa konn M pa bezwen konn depi kilè w nan relasyon ki toksik ousnon w gen yon zanmi ki toksik men ke m vin di ke depi w fin tande videyo sa sètase sètase donk se yon fason pou m di w ou menm pran fòm kò w paske se pa yon bon sansasyon e lè w vin nan yon relasyon toksik konsa se kòmsi kounya la ou pèdi konfyans ou pèdi konfyans ou pa gen konfyans nan tèt ou. Pou sa e moun sa kounya la lap profite de okazyon an kom si pou jwe nan mari ou tou sa pou l montre w ke ou ba ou sesi ou sela e tou sa se kom si ou pa itil tet nou anyen pou sa nan donk se sa k fè ke mwen panse yo ti sè m zanmi m enmi m yo jan m renmen di paske m chaje enmi tou. Donk m konseye w kòm se lè w nan relasyon ki toksik konsa, pran desizyon w. Paske mwen menm jis kote m ye an, m pa ka prann pou ou. E menm lè m ta tou prè w, m p ap prann pou ou. Donk sa vle di ke desizyon an se ou menm ki pou pran l. Se ou menm ki pou di bon, pou gade byen o fon de ou menm pou konnen si w te nan relasyon ki toksik ou pa, epi pou fè yon vòltdefas, epi. A la viw an men epi de men siw jezi lè moun sa wèw poul respektew li pa denegew ankò e moun sa tou lap wè lap wè ke kòmsi sal te konprann nan se pa sa toujou bay moun yon enpresyon ke sa yo konprann de ou a se pa sa. Donk an gwo se sa. M di nou mèsi paske deja nou ap gade videyo a e ke nou ap pataje li e ke nou ap renmen li e ke sa ki pi enpòtan an n ap abòne nou sou chèn mwen an. Donk m chaje anpil bèl sijè pou nou nan djakout mwen. Donk se vre ke tan an l ap fè nou de l ap fè nou tan an ap fè nou defo men mwen toujou kreye yon espas, mwen toujou kreye yon tan. pou yon ti sè m, pou yon zanmi m paske nan sosyete sa n ap viv la chaje avèk chaje avèk dè moun k ap sibi osinon ki nan ki nan yon relasyon ki konsa donk an gwo si w nan yon relasyon ki konsa ilètan ilètan de w wonpr. Kite moun nan. Mwen wè m di nou, m di nou l klèman. Kite moun nan. E pi konsakre tan avèk ou menm, aprann fè sa ke w renmen fè, e pi reve, kouri dèyè rèv ou, tou sa. Pa bliye ke rèv ou se pa mwen menm k ap vin reyalize l pou ou, se pa vwazin nan, se pa yon lòt, se pa nenpòt bagay. Okontrè, o moun, pa bliye ke lòm, toutotan ke l jwenn pou l fè ou fè bak, pou l rale w dèyè, se sa l ap fè. Donk sa vle di moun ki pou kouri dèyè rèv li, moun ki pou fè moun respekte l se ou menm. Li pa lòt moun ankò, li pa ni mwen menm, ni manman m, ni papa m, ni sè m, ni frè m, ni zanmi m yo, ni enmi m yo, se ou menm. Donk an gwo se sa. M di nou mèsi e a la pwochèn. Pa bliye ke mwen renmen nou. Nou toujou sou sou kè m. E m ap toujou pote bèl videyo sa yo pou nou. Pa bliye pataje videyo a. E pi abòne nou sou chèn nan.